Si w te antre Etazini, anba pwogram reyinifikasyon, videyo sa pou ou. Non m se Bianca Jordan, m se yon avoka imigrasyon Etazini, mwen ede moun jwenn rezidans epi mwen reprezante moun ki gen pou yo al devan jij. Kèlkeswa kote w ap viv nan lemond, si w gen yon dosye imigrasyon ou ta vle m ede w avèk li, ou ka kontakte biwo m nan pou yon konsiltasyon pou m ka ede w. Sou videyo sa kem fè pou nou jodia se pou moun ki te antre sou pwogram reyinifikasyon. Nou gen pwogram sa depi 2014 epi gen anpil moun ki antre anba pwogram sa vè zòn 2016, 2017 yo. Lè ou antre anba pwogram sa, lè ou antre Etazini anba pwogram sa, pwogram sa yo ba ou parole pou 3 zan. epi apre sa ou fèt pou aplike pou rezidans Etazini. Men pwogram nan pa garanti ke nan 3 zan rezidans ou ap pare. So gen anpil nan nou, nou antre Etazini avèk parole lan epi 3 zan pase, men lè an poko rive pou aplike pou rezidans. Paske pa gen garanti ke dat lan ap monte pou ou. Paske pou sonje, lè w antre anba pwogram sa a, Pwogram sa a se pou w ka jwenn rezidans nan Etazini, tan pou w ap tann Ayiti pou w tann anbasad lan rele w pou entèvyou, paske gen anpil nan nou, lè dosye w lan fin prè nan NVC, tan pou w pran pou jwenn yon entèvyou nan anbasad lan, sa ka pran yon lòt katran toujou. Swa akoz de sa k ap pase Ayiti, NVC envite w pou antre Etazini avèk parole pou ka tann rezidans lan Etazini. Men sa pa vle di ke nan 3 zan kat rezidans lan ap pare pou ou. Gen anpil nan nou ki antre anba pwogram nan epi 3 zan pase epi nou pa fè anyen nap just tann rezidans lan genyen pe nan nou, nou antre Etazini epi nou aplike pou rezidans lan epi nou gen pwoblèm. M te gen yon kliyan, li menm avèk fanmi l, yo te antre Etazini an 2017 anba pwogram reyinifikasyon an. Yo te travay avèk yon moun ki pa t yon avoka imigrasyon ki te ba yo move konsèy. So, nan twazan, yo te di, moun nan te di yo, yo mèt al aplike pou kat rezidans. So, yo aplike pou kat rezidans lan, epi uscis deny kat rezidans lan, paske yo pa t byen fèt dosye an, non sèlman sa, yo te pèdi parole lan paske lè 3 zan te pase yo pa fè anyen ankò yo just kenbe yo just kite parole lan fini epi se sa sèlman yo te fè so kounya yo vin pranm kòm avoka pou m te ka ranje dosye yo so men kisa m te fè mwen te mande imigrasyon pou yo te re bay parole lan men mwen te fè dosye yo nan yon fason kote ke si uscis te apwouve parole lan Li tap fè pòz kòmsi yo pat janm pèdi stati legal ditou, ki rèlman enpòtan paske moun kap antre Etazini anba pwogram parole, nou paka pèdi stati nou, fò nou rete nan stati toutan paske san sa, nou pap ka jwenn rezidans lan, nap gen pwoblèm lè nal aplike pou rezidans lan, uscis pap apwouve li, se Ayiti pou retounen pou al fè rezidans lan, epi Kòm ou te antre Etazini, ou te pèdi stati an, enpi gen anpil nan nou ki travay ilegal, paske lè parole lan fini, nou pa t fè anyen, sa vle di kounye a n ap travay ilegal, sa se yon gwo pwoblèm ki ka anpeche w pou ka jwenn rezidans lan. So sa m te fè pou kliyan sa a, Mwen te fè yo rejwenn parole yo, so kounya lè yo gen pou yo al aplike pou rezidans, yo pa fèt pou gen ankenn pwoblèm paske yo pat pèdi stati legal. So si w te antre Etazini sou pwogram um reinifikasyon an, si w te antre anba pwogram nan lè Obama te prezidan, oubyen lè Trump te prezidan, oubyen si w ap antre kounya, paske ane pase, administrasyon Biden nan te kòmanse voye envitasyon ankò, paske pwogram sa a, se pa yon pwogram ke ou vle antre ladan, w ap aplike pou li. Fò yo envite w nan pwogram nan. So, si w se yon moun, yo envite w pou antre nan pwogram nan, fò w ka tcheke, pou w ka verifye ki lè parole lan ap fini, pou w ka veye sa. Non sèlman pou veye ki lè parole lan ap fini, pou w ka konnen si w ap renouvle parole lan, Men fò w ka konnen tou ki lè dat lan ap rive pou rezidans lan pare pou ou. Paske ou pa ka jis aplike lè twazan w lan fini, ou pa ka jis otomatikman aplike pou rezidans, fò w ka konnen si lè an pare, si lè an rive pou w ka fè sa. Mwen swete ke videyo sa ede w, silvouplè pataje li avèk tout moun ke w konnen ki antre Etazini anba pwogram reyinifikasyon an, paske gen anpil moun ke mwen konnen, gen anpil moun ki pran konsiltasyon avè m, Epi lè m tcheke dosye yo, rezon ki fè ke yo gen pwoblèm, se paske yo antre sou pwogram nan, men yo pa fè anyen apre sa. Yo pa aplike, yo pa renouvle parole lan, yo pa aplike pou rezidans lan byen. Pa panse, just paske imigrasyon gen anpil papye ladan, anpil fòm ladan, ke se sa sèlman ki enpòtan nan aplikasyon w lan. Fò w ka konprann lwa imigrasyon yo paske tout fòm yo baze sou yon lwa anba imigrasyon so fò w ka byen konprann sitiyasyon w lan, pa tande nenpòt lòbèy eskize m ke moun ap bay nan rezo sosyo bagay konsa, fò w ka verifye kote enfòmasyon sa ap pase, fò w ka konnen ke moun ke w ap travay, moun ke w pran, ke w ap peye pou dosye an ke se yon avoka. konnen kisa y ap fè paske se pa tout avoka ki gen eksperyans nan imigrasyon, avoka k ap fè divòs, aksidan, avoka k ap fè plizyè bagay, yo ka pa vrèman konprann imigrasyon. Mwen menm, se sèlman nan domèn imigrasyon m travay. M pa fè aksidan, m pa fè divòs, m pa fè kriminèl. M an sèl bagay mwen fè, imigrasyon paske imigrasyon rèlman konplike, fò w ka travay avèk yon moun ki son ekspè nan domèn nan epi se sa mwen ye mwen menm. So m swete ke video sa ede nou, pataje l avèk tout moun ke w konnen ki bezwen enfòmasyon sa. Si ou gen yon dosye imigrasyon, ou ta vle m regle l pou ou, ou kalifye pou rezidans ou vle m ede w ak sa, ou aplike pou rezidans yo ba w refi ou vle reaplike ankò, oubyen si w gen pou w al devan jij, gen anpil nan nou ki gen dat pou n al devan jij, sa vle di ke se nan depòtasyon nou ye, si nou gen dat pou n al devan jij, nou vle m prezante avè w, Mwen ka ede ou avèk sa, m ap lage enfòmasyon mwen nan videyo sa pou w ka kontakte m. Mèsi.